Salut tout moun e byenveni sou chanèl Sidde Official la. Travay esansyèl non sèlman pou ka akeri eksperyans epi li se mwayen ki pèmèt ou fè lajan pou ka viv laviw. Amwenske ou se milyonè nan yon travay, men gen anpil moun ki pa kontan nan travay yo ki pa janm rate okazyon pou yo pa plenyen. Sa w pa konnen sè ke gen travay ki bokou plis pir an rezon de danje ki ka fè fas ki parèt vrèman enkwayab. Sòti nan moun k ap elve kobra pandan tout jounen an, pase pa kouche toutouni devan anpil kliyan k ap manje nan restoran ak anpil lòt ankò, ebyen mwen swete w enstale w konfòtableman pou n al dekouvri ansanm nan videyo sa travay ki pi etranj nan mond lan. Jis avan nou kòmanse kòm dabitid map mandew bay video a yon like si w apresye ide a, abòne ak chanèl la si w potko fè sa, e pataje video sa pou w ka ede n pote l bay plis moun. 10 travay ki pi etranj nan mond lan, enstale w byen pou w ka al dekouvri yo ansanm avè m. Rete toutouni nan resto an. Eske w deja imajine w al manje yon sushi epi yo sèvi w nan kò yon moun? Sa parèt vrèman etranj. Ebyen, nan kèk kote nan mond lan, se yon bagay ki fè pati de ar gastronomik lan e gen anpil pwofesyonèl ki ganye vi yo egzakteman nan sans sa. Sushi ou di mwen sushi kòporèl, se yon pratik kote ke yo sèvi yon sushi nan kò yon fanm oubyen yon gason depandaman de sèks ou kote kò moun nan kouvri ak nouritur la. Ide a sè ke anplwaye a makiye, cheve li byen fèt epi li alonje pou l ka sèvi dine a. M panse ke se pa yon bagay fasil pou ret kouche la tankou yon plato pou jiskaske moun nan fin manje, ki jeneralman pran ant 2 a 3 zèdtan. Anplwaye a dwe rete imobil, san n pa bliye ke tanperati kò moun nan dwe rete toujou fwad pou yon meyè gou aliman an. Byenke sushi se yon manje ki sòti nan peyi Japon, men gen plizyè restoran ki fè de li yon pratik, ki twouve yo pa egzanp a Lond, Nouyòk, eksetera. Se yon anplwa ki non sèlman etranj e trè konplike osi. Teste manje chen. Èske ou te deja panse kòman ou kontwole manje chen ou? Antrepriz amerikèn sa bay anpil moun travay pou teste manje chen ak chat yo yon fason pou yo ka garanti de bòn kalite nouriti w la. Anplis ke yo evalye tekti ak odè nouriti w la, anplwaye yo dwe goute manje yo tou pou yo ka wè si yo bon. Anplwaye yo dwe reyèlman goute manje yo pou yo ka wè si yo de wot kalite. Apre ke yo fin goute, yo dwe bay chen yo goute tou pou yo ka wè egzakteman kòman y ap reyaji. Se sur ke se yon travay anpil moun pa t ap konnen si egziste ki vrèman etranj, men ki deja nan plizyè peyi tankou Japon pa egzanp. Elvè de sèpan. Anpil moun pa konn sa, men nan peyi Vyetnam gen yon fèm ki egziste pou kiltive sèpan. Fèm sa pa kiltive nenpòt tip de sèpan ke yo ta ka imajine, men se de preferans yon vrè kominote ki konpoze de plizyè sèpan wa ki se yonn nan sèpan ki plis mòtèl nan mond lan. Pou n ka ede w pi byen konprann kòman tip de sèpan sa danjre, li kalibe 7 milimèt neotoksin ki se yon kantite sifizant pou touye yon elefan. Donk si w ta devèn sèpan sa ta arive pike w, m panse ke w ka imajine sa k ap pase. Nan sekans videyo sa a, ou ka wè kòman yon anplwaye ap bay sèpan yo manje ki pa ditou amikal. Sa k parèt enpresyonan, sè ke louvri kaj yo dèn sèl kou pou yo ka sòti vin manje. Donk pou w travay yon kote konsa, san dout fò w ta gen anpil kouraj. Nan lòt sekans sa a, nou ka ap gade kòman anplwaye sa a ap ranmase ze sèpan yo avèk anpil risk. Objektif travay sa a tou se pou yo kolekte pwazon pou yo ka pwodi sewòm. Rejyon sa a tou souvan anrejistre atak sèpan sa yo ki vrèman terifyan. Debouche egou. Apre w fin gade videyo sa, se sur ke ou gen dwa pa janm plenyen ankò nan travay ou. Lè w ap gade kòman l ap plonje nan twou a sa parèt kanmenm degoutan. Nan videyo sa, ou ka wè kòman lap antre nan twou a pou lal debouche yon egou. Moun sa yo gen kòm fonksyon prensipal yo se debouche egou yo avèk èd yon rad ki konplètman enpèmeyab ak yon mas respiratwa. Anplwaye sa ka desann nan yon egou ki parèt vrèman degoutan. Se sur ke se yon travay anpil moun patap gen kouraj pou fè. Livrezon anba lanmè Èske w te deja imajine yon livrè plonje nan fon yon etan pou l al fè yon livrezon? Enben, se yon bagay ki rive toutbon. Otèl sa ki rele Gilly Swagger ki twouve l an Florid nan peyi Etazini, se yon otèl ki twouve l anba dlo, ki fè 30 pye de pwofondè kote ke anplwaye yo oblije fè yon plonje pou rive nan chanm ou an. Ebyen se menm jan an tou livrè de pizza oblije plonje anba dlo a pou al livre kòmand kliyan yo. Moun ki vin nan otèl la ap sèlman rele sèvis otelye a epi anplwaye a ap gen pou fè yon plonje pou al livre kòmand envite a. Livrè a ki se evidamman yon ekselan plonjè ki fè travay li byen tou, kote ke li desann ale jiska chanm kliyan an pou l vin livre kòmand li a. Pwofesè sa te fè anpil pale de li sou entènèt la osito ke yo te pataje yon videyo ki konsène li. Kolektè de spèm. Eske w te deja panse ki fason yo itilize pou kolekte spèm yon cheval? Ebyen se egzakteman yon pwofesyonèl ki ka fè travay sa. Gen yon ansanm de teknik ak preparasyon ke yo dwe egzekite avan yo fè bagay sa. Yo fè ansòt ke mal la apwoche femèl la ki deja prè, e se nan menm moman sa ke pwofesyonèl la dwe aji osi rapid ke posib pou l ka kolekte spèm lan. Gen anpil moun ki panse ke sa se youn nan travay ki pi etranj yo. Une entreprise de caresse. Si w se yon moun ki toujou bezwen atansyon, ebyen antrepriz de kay pwofesyonèl sa se solisyon w pou. Jan w tande l la, gen yon antrepriz nan peyi Etazini ke w ka kontakte pou anboche yon moun pou karese w. Pwofesyonèl sa yo ke yo rele pwofesyonèl afektye ki ka chaje w antre 80 a 160 dola pa è. Yo ka ale nenpòt kote rele yo kèlkeswa lakay ou oubyen nenpòt lòt kote. A note ke pwofesyonèl sa yo anboche sèlman pou anbwase a fè kalen pou kliyan an epi anyen ankò. Ide bazik antrepriz sa pa lòt ke ofri kliyan yo yon sèvis de terapi avèk dè touch de san k ap ede l konbat solitid k ap fè l santi li pa pou kont li. Sa se yon travay etranj ki egziste tout bon vre nan peyi Etazini. Kiyès pami travay sa yo ou panse ki pi etranj? M ap tann kisa w panse de yo nan yon kòmantè. Se la m deside mete fen nan videyo sa, se te 10 travay ki pi etranj nan mond lan ke m te kontan pote pou ou nan videyo sa. M espere ke w te apresye l menm jan m te pran tout plezi m pou m reyalize l pou ou. Pa bliye like videyo a si w te renmen l, pataje l, kòmante, e sitou rete okouran de tout nouvèl videyo nou yo pandan w ap abòne ak chanèl la kounya.